Bonjour, bonsoir mes amours kòman nou ye? Byenveni sou chanèl Nech Family Jodi a mwen gen ti video pou nou men avan mwen antre nan video a nou konnen fòk mwen pran le so le tan pou mwen remèsye tout nouvo abòne ke m gen sou chanèl la e good bens pou nou Byenveni ke nou lakay nou e ansyen abòne yo ki toujou la ansanm avèk mwen depi o kòmansman yon gwo mèsi pou nou Jodi a video m voye pou nou jodi a se yon ti vlog Nou konnen Nech renmen vlog pa vre? Men jodi a m pote ti vlog pou nou. Vlog m pote pou nou jodi a. Jodi a mèdi ane a se mwa sa se dènye mwa nan ane a. Jodi a m pote dènye grenn vlog. Kote ke m ap fè acha pou nou pou ane a. M gen pou m al nan makèt lò la pou mwen al achte kèk bagay pou nou. M di bon m mennen fanatik mwen yo ansanm avèk mwen. Malgre mwen gen lontan m pa poste sou chanèl la. Mwen te gen yon ti pwoblèm. E m ap pote pwoblèm lan pou nou. Ret branche! Ret branche! M ap pote rezon k fè m te fè yon ti pòz sou chanèl la. Ok! Ann ale! Mwen pral anndan makèt lan la, m pral achte. M te kouri ale nan yon ti mache la, m al achte yon bannann miske. Kounye a, m pral antre anndan makèt la pou m al achte kèk bagay. Ok, ann ale! Pou ane 2022 a. Ok Dènye konp la pou ane 2022 an Ayiti 2022 ap fini la Mwen al fè acht fè dènye konp la mwen Ok Mwen al pran yon charyo M sot dèyè yon bannann miske la nan yon mache M pat gen tan moutre nou M sot dèyè bannann miske a Kounye a m pral mete sa yo anndan anndan bwat sa yo Apre sa m al pran yon charyo m ka al achte Timoun mwen vrèman bouke

Nou pran charyo sa. Ok. Menm do pipi la, ou fòm al pipi avan. Avan mal achte. Mal pipi avan mal achte. M kontre a yon youtubèz la ka fè video la. Youtubèz sa son youtubè. Kòm de ka di sa. Brezilyèn. Kote m te fè nan ka fè video. M pral pipi avan. M al pipi ti moun. M al antre nan beny m al fè ti pipi. Ok. Ok m ap antre. M ap antre, premye bagay m ap gade mwen si m ap jwenn mango. Pase pitit fi m, m gen yon pitit fi la, pitit fi sa tèlman renmen mango. Mango yo pa mince. Timoun mango yo pa bi, kounya m oblije pral nan yon lòt kote. M pral achte nan ti ji sa yo pou bebe. La se sèl kalite m al gade kote ki lòt kalite. Ok, m ap pran nan ji sa yo paske ji sa yo gen tout kalite ladan yo. Ok. An pran 3 grenadya. Ti moun m gon bò epòl la ki tèlman ap manje m la anfen. Kè m mare pou m vin nan makèt sa la. Pase lè m vin a bebe fè degoutan m oblije fè l rete a papa l pou mwen ka vini pou kont mwen. Men m oblije se pa m m ap pran. M pran 3 nan chak. Ok. M konnen 3 a p ap sifi m ap pran plis toujou. M ap pran 6. Grenadya. M pran 6 grenadya. Apre sa m ap pran 3 nan ji sa. Ji sa ye la zoranj li. M ap pran 3 zoranj. Ok. Ok, men sa m te ta achte. Ti moun, m nan renmen bwè poud ji sa yo. M ap achte yon 3 ladan yo. M ap achte yon 2 chak.

Ok mwen achte yon sa pou li. Mwen pran 4 nan sa pou li. Mwen pran 4 nan. Mwen pran farin, mwen pran savon pase la. Mwen gade sa mwen bezwen la. Mwen bezwen yon shampoo pou bebe. Men, ok mwen pa achte anyen la nan bò sa. Kite m. Bò sa yap travay la. Mwen achte bòs dan. Nap travay nan bò, nan bò kote m prale a kounye a m oblije fè bak pou m al nan yon lòt bò. M al achte diri, m al pran diri, sik, ok, m al pran, ok, m al pran sik lan, kounye a m al pran pwa. Mwen pran pwa. M pran yon sachè pwa nwa. Kounye a m pral pran lòt pwa. Mwen pran 3 nan sachè sa. M pran 3 ladan.

M tou pran bout anlè a nèt lap pi bon. M gentan achte fab la kounya mal achte klorox. Mwen pran yon klo yon dlo klorox. M pran yon dlo klorox. Mwen pa achte mistolin paske mwen plen mistolin nan kay lan, men se avèk sa m sèvi. M gen deodoran nan kay lan, m gen nenpòt kat deodoran ki poko menm kòmanse m. M al pran likid, likid pou m lave veso. M ap pran 4 po likid, timoun ponyèt la tèlman ap manje m, m pa konnen anfen. M pran 4 po likid.

Map achte 6 ladan. Chanpoum konn lave chevem fini. M te vle eseye sa pou m wè. Sa e kokoye. M pa renmen sant kokoye ditou ditou nan tèt mwen. M konnen gen moun ki pral di ou te konn. Non. Map pran sa pito. M anvi itilize yon chanpou. Atis map eseye sèvi a sav mwen pase chanpou m fini e avèk sa m te konn itilize li pa fè cheve m byen ditou li kase cheve m bon li te de kase kase kase kase kounye a m kite l map itilize sa pou m wè map itilize sa pou m wè kòman lap fè cheve m. Pou bebe menm li menm. Pou bebe menm li menm m pa ka jwenn chan pou l. Chan pou l m konn itilize pou li, m pa fouti jwenn chan pou sa nenpòt kote. On sèl kote t gen, m bezwen kite chan pou sa m pou on lòt m pa ka. Kounye a m ap antre la, m pral dèyè sachè pou m mete fatra. M pa achte sachè fatra paske yo gen twò, yo twò gwo. Yo tro gwo se pou m te ka mete nan poubèl ki anndan beny yo tro gwo. Kounye a m pral gade. Timoun bò kòt la k ap manje m konsa. M bezwen youn nan bagay sa yo tou. Pase m son moun ki pè bèt timoun. Ooh m pè bèt fò m achte bagay ki pou tiye bèt yo pou mwen. 11 rès. M pran youn ladan yo pase m pè bèt timoun bèt bèt bèt bèt bèt bèt pa zanmi m. Ok. Mouch ravèt opa. Sa yo a zanmi. M pran youn ladan. Ok. Mwen fin achte yo. M di nou m pa achte mistolin, m pa achte lòt bagay. Pase m gen yo lakay la. M pa wè pwovizwa moun nan achte. M te vle achte youn nan bagay sa. Men m gen youn lakay la ki deja. Bagay deja. Sa e pou netwaye kay. Ok la mwen sanse fini Bò sa m pa bezwen bò sa pase m manje tèt devan m la M pa bezwen bò sa Bò sa ok bon m pral manje Ok

Mal achte spaghetti nan fas tout ayisyen renmen spaghetti ha m pran 6 spaghetti ok m pran 6 spaghetti kounye a m bal pran sos tomat macaroni macaroni nou pa tèlman manje l non men m pa oblije achte yon 2 sa vle m ap beni fè yon soup kounye a m gentan achte tout sa yo kounye a sa m bal fè la kounye a M achte yonn nan chip sa yo pou bebe paske l vrèman renmen yo. Achte yon sèl pou li. An bon m pran 3. Ok m pran 3 nan chip sa pou li. Kounya m pral gade lòt bagay. Bon m pran yon 2 nan chiko sa pou li. M pran 2 nan chiko sa pou li.

Timoun pa gon lèm vin nan makèt sa pou lapli pa tonbe sèm le benediksyon Bondye enposib. M pral achte bonbon timoun. M pral achte bonbon, bonbon, bonbon, bonbon. Ok? Kite m achte bonbon. M anndan makèt la la m ap achte. M poko janm fini. E lapli anvayi m. M rive nan ti pati ti chokola. Ou konnen depi ou gen timoun, fòk ou gen tout ti bagay. Wi, zo kont mwen timoun. Ti chokola sa yo li vrèman renmen yo. M pran nan sa yo, m pran 3 nan sa. Ok, papa l renmen yo, m renmen yo tou. Menm pa kounye a m pral pran kafe. M pral achte kafe kounye a. Ti moun, on bagay m apri la wi. Nèg la achte on bagay chak sa l achte l mete pri a. Sanble lè l tounen lòt mwa pou l wè ki jan bagay yo ye pase m wè pri yo vrèman wo. On konflèks m konn achte pou bebe ki konn vann. M pral achte kafe ti moun. On konflèks m konn achte pou bebe ki konn vann. 17 reals kounya li vann kounya li vann 22 reais ou wè koze m achte kafe kafe pou marim nan m achte 2 sachè nan sa kafe sa vreman fò timoun vreman fò fò fò fò m achte 2 sachè ladan Map achte yon papye tou. M kwèl gen papye lakay la wi. Men de tout fason map achte yon. Gen anpil bagay m pa achte. Ok gen anpil bagay m pa achte. Mwen gen yo lakay la deja. E gen bagay mwen achte. M achte yo yap direm 2 mwa. Ou byen yap direm 3 mwa. Pase e tankou. Gen bagay m achte pa 3. Lem wè yon grenn nan koute tanpri. M wè 3. 3 a koute tanpri Mwen tou achtel pa 3. Tankou kafe sa e sèl marim nan k brè kafe mwen k bwè kafe tou wi men nan moman an sèl marim nan k bwè kafe nan moman sa la e m achte 2 sachè kafe a 2 sachè kafe a fèm 2 mwa Ayiti m wèl nan yon pri ki bon m achtel. Apre sa? Apre sa, m achte bonbon, epitou m achte ti chokola sa yo, m achte ti ji. Ti chokola sa yo, bebe pa pral lekòl pou mwa. Se chak maten m oblije ranje yon bwat pou li, pou m mete ti chokola pou li, ti bagay pou li. Pase li pral kay moun, fòk li jwenn bagay pou l manje. Ok? Kounye a m rive nan moman verite a timoun. lèt m pral achte lèt pou bebe ok m al achte lèt m al achte 2 kès lèt humm. Pran 2 kès lèt ok Timoun mwen fin achte kounye a m pral pase nan kacha pou mwen al peye. Ok, m al peye pou m ale. M pase ti byen. M fin achte tout sa m gen bezwen. Gen bagay mwen pa achte. Demen si Dye vle ma vin achte yo. Men sa yo m fin achte ma prale. Mal pase nan kacha. M resi fini soti nan makèt la Men m poko ka al lakay M ap tann marim nan fè wout bè Mwen m wè l poko janm rele m E se li k pou rele m m pa gen entènèt sou telefòn mwen Kounya map tann li relem la pou mwen pou m ka dil fè Uber mwen pase m fini gon yon ti mache la m te bezwen al nan ti mache a men akoz tout bagay mwen genyen pase m te gen yon bagay m te wè m te bezwen al dèyè li akoz de bayon nan menm nan fè m pa ka al nan ti mache a kounya m oblije map tann. Map tann li relem poul ka fè Uber ak mwen pou m ka ale. Apre sa, m te bezwen achte kèk bagay pou m te ka fè yon ti soup demen si Dye ve. Ki se tap premye janvye. M pa jwenn nan makèt lan la. Kounya se nan yon lòt ti makèt ki genyen. Demen si Dye vle bonè kap samdi 31 map vini nan ti makèt la yap fèmen bonè men map vini bonè tou pou m ka achte vyann epi tou pou m ka achte bagay pou m ka fè ti soup la li pa anpil pou mwen a mari m nan sèlman epi bebe bebe ap pran yon ti goute apre sa pou mwen a mari m nan apre sa pa gen moun ankò nou pa gen zanmi nou pa gen pèsòn bò kote nou sèl nou 2 an epi bebe epi se sa. Map tann yo. Map tann marim nan rele poum ka bay moun an kounya m oblije lòt ti makèt la pa lwen m la non men ou konnen akoz li bay yo se poum tal nan lòt ti makèt la avan apre sa poum te vin la bon m fon gwo erè ok map tann yo. Tou mete fen nan video a la si tout fwa nou pata wèm ankò konnen m mete fen nan video a paske li gentan 6 è konbyen m wè lòt ti jan fè nwa. Li preske fè nwa. San mwen map met fen nan video a la. Ok mes amour. Mwen met fen nan video a la. Pa bliye abone avek chanel la. Pataje li ansanm avek yo lot moun. Banm yon komante nou pap regret deske nou nan fanmi Nedjy family. Epi Nedjy ap fini. Nedjy ap pote bon nouvel pou nou. Nedjy ap pote bon nouvel pou nou mes amour. Gwo bon nouvel pou nou. Ok. Tap.